Pandan Grenadye yo kontinye ap rive an Florid kestyon pou yo prepare faz final koup du mond lan, anpil moun ap poze tèt yo kestyon sa, ki kote Roudensky Pierre ye li menm? Genyen tankou jan n konnen l plizyè jwè k ap soti an Ewòp, k ap soti Ozetazini, k ap soti an Amerik du Sud rejwenn la Florid nan kan konsantrasyon seleksyon an. Roudensky Pierre Se jwè Violette Athletic Club. Se jwè sa ki gon patikilarite. Se sèl li ki ap evolye nan chanpyona nasyonal peyi Dayiti an ki nan list sa. E ryen ke pa rapò a sa, sa sètènman kreye yon kiryozite, men sa kreye egalman yon sitiyasyon m ta ka di ase difisil ki mande plis travay, plis konsiderasyon pou Roudensky. Nan optik ke koup du mond la ap fèt Ozetazini. Ayiti, tankou jan nou konnen l, li fas a on sa yo rele on travel ban, ok, gen on travel ban, gen on restriksyon sou Ayiti. E gouvènman ameriken genyen on do not travel, Policy ke l mete sou Ayiti, li nivo 4 pou le moman, e s on nivo evidaman trè elve. Sa se pou alète moun ki vle vwayaje an Ayiti. Ok. Men travel ban sa, li egalman genyen tout on laj palèt ladan li, kote gen restriksyon tou pou alokasyon viza, Ok, sa vle di yon moun ki an Ayiti, ki vle ale Ozetazini, fè yon demand de viza, enben gen restriksyon sou sa. E menm gen restriksyon sou de moun ki Ozetazini ki vle genyen yon benefis imigrasyon. Ok, yon moun pa egzanp k ap ajiste stati l pou l vini pa egzanp yon rezidan, enben tout moun sa yo frape pa travel ban sa a ki sou Ayiti an e li rann donk sitiyasyon Roudensky Pierre lan konplike. Mentnan se nè pa nouvo paske travo beny ki sou Ayiti an se pa yè l mete ni se pa semèn dènyè sepandan m kapab di nou selon enfòmasyon ke m genyen Federasyon Ayisyèn Foutbòl ok te chita pale ak premye minis peyi an Didier Fils-Aimé Te chita pale egalman ak Madam Raïna Forbin ki se minis afè etranjè an Ayiti e lide se te pa fè demand viza a sou paspò nòmal Roudensky. Ok paske paspò nòmal li se paspò ayisyen an Nou pale deja de travel ban ki sou paspò a ki sou Ayiti ok ki sou donk nenpòt ayisyen kap viv an Ayiti mentnan se te fè pito demand viza ameriken an sou on paspò ofisyèl ke Roudensky ap genyen mentnan olye do ke yo fèl sou paspò òdinè sa yo fè li sou paspò ofisyèl misye. Donk sa vle di gen yon paspò ofisyèl ke Roudensky genyen e demand viza ameriken an fèt sou paspò sa a. Tankou m ta di w yon bagay diplomatik, kesyon pou l genyen yon lòt aspè ok pou l ta ka echape a lojik travel ban nan. E mwen aprann tou ke fòm DS-160 lan konplete. Fòm DS-160 lan se yon fòm online kote. ki konsène viza non imigran. Sa vle di yon moun ki, yon etranje ki deside pa egzanp rantre Ozetazini tanporèman. Ok? Donk ou gen yon non immigrant visa e gon fòm DS 160 ke ou ranpli pou sa. Fòm sa ranpli, tout pwosedi ou fèt e demand lan devan konsil ameriken prezantman. Donk Federasyon an, tankou Leta Ayisyen, ap ret tann konsil la deside sou ka sa a. Mentnan gen yon prensip nan kesyon bay viza, se ce que le visa est une courtoisie. Ok. E sa a li fondamantal e pa gen anyen a sortir de là. Ou pa gen anyen ou ka fè kont sa. Visa est une courtoisie a vle di ke peyi k ap bay viza a, se li k deside bay viza a. Li ka vle bay li, li ka pa vle bay li. Ou konprann? Se, ou pa gen yon ka fè kont sa. E, e, se konsa l ye. Viza se yon koutwazi. E, se kòm si moun nan pa oblije ba ou l. E, se, se, se konsa. Bon, mentnan, e, tankou nou di l, Federasyon Ayisyèn Foutbòl te chita ak Leta Ayisyen e yo te antann yo pou yo fè l konsa, sètadi fè yon demand de viza ameriken sou yon paspò ofisyèl, kesyon pou fasilite chans misye pou l genyen viza ameriken sa a pou l ka ale jwe koupdimond lan Ozetazini. Bon, vwala. E se sa k genyen nan dosye Roudensky Pierre lan, e sa m ta ka di se donk n ap tann, ok, ke donk desizyon an pran pou yo ta ba li viza a, nou espere sètènman on isi pozitiv a kesyon sa a, sètadi pou Roudensky jwenn viza ameriken l nòmalman, epi pou l ale ranfòse ekip pa ayisyèn nan Ozetazini, an Florid patikilyèman kote l ye la a. Li t ap sètènman trè bon si l ta jwenn li anvan match amikal sa yo, paske 2 match amikal sa yo k ap fèt le 2 e 5 jen pwochen nan South Florida a, enben yo trè enpòtan pou seleksyon an wè kote l gad Avan koup du mond sa a kap kòmanse pou Ayiti le 13. Mondyal la ap kòmanse le 11, Ayiti ap jwe premye match li le 13, kap on samdi, nan nan Foxboro, tou pre Boston, nan Massachusetts lan, Ayiti, Ekòs. Vwala donk dènyè nouvèl ki genyen otou de Roudensky Pierre e rasanbleman Grenadye yo ki kòmanse san li e nap espere, nap ret tann ke donk yo bay Roodensky Pierre viza ameriken l pou l ka vwayaje nòmalman e jwe koup du mond lan pou Ayiti, li sou lis 26 konvoke yo, le sèl jwè, le sèl grenadye ki ap evolye an Ayiti ki prezan sou lis sa pou la koup du mond. Syon an. Ebyen malerezman tout bagay sa yo vin fè ke nou pa vle di anyen o zye de de mond lan ki vin fè ke gen yon seri de desizyon k ap pran. Sa p ap etone m non si Roodensky pa al nan koup du mond lan. Li tap yon gwo skandal. Li tap yon skandal men sa pap etonem non. Li tap yon. Pandan mwen menm e sa tout ayisyen vle men sa pap etonem. Men pa moun mwen pale nan federasyon an. Roudensky te sipoze moute la. Paske tout deba e pa sèl Roudensky banm di tout rès staff ki Ayiti an. Paske federasyon an li gon staff Ayiti tou. Royaume de la kap travay byen e nan òganizasyon ekip la pou mondyal la. Men pi fò moun yo anba. Ou konprann? Ou konnen travel ban sou Ayiti, ou wè sa m di w la, ou konnen sitwayen yo, sa ki gen viza deja, se yo k ka antre, sa k pa gen viza yo pa ka al mande, yo pap ba yo li. Se, se de bagay grav. Men Ayisyen fè sa tou. Paske jodi a la, e pa sèl Etazi, e pa sèl Ayiti yo mete lan lis peyi k pa, lan zòn nan la k pa gen dwa ale Ozetazini, ke yo pap bay viza. Gen lòt peyi ankò? Gen lòt, m kwè gen lòt peyi wi. Non gen peyi lafrik.
Nan mondyal la, non nan. Nan mondyal la koube pa gen anpil. Peyi an lafrik men pa, map pale w nan zòn pa nou an la a. E sèl Ayiti, nan zòn, m pran tout amerik la. Èske se sèl Ayiti ki nan, ki nan, bon m gad, m ka tou. Men, men e, an afrik wi. Ou panse Senegal gen pwoblèm sa a?
Demach yo dwe fèt. Demach yo dwe fèt deja an Ayiti. Paske mwen m tap di sa avèk James talè a, m tap di sa avèk kèk zanmi. Gon bagay ki klè nan ka Roudensky a. Nou lan Roudensky men nan ka Ayisyen. Antretan gen Ayisyen k ap viv an Ayiti k jwenn viza pou al Etazini. Mwen mwen konn moun menm. E pa kòmsi se yon bagay ki totalman entèdi. E gon lòt bagay ki klè tou. Si peyi an kesyon an pa t vle annafè avè w ditou, premye bagay li t ap fè li t ap retire anbasad li lakay ou. Si e pa li k retire l se petèt lòt.